Se kijan administrasyon Trump la ap avanse nan pwogram zafè depòtasyon li, e m panse ke ou menm, menm si se pa ou menm ki konsène, men ou konn yon moun kanmenm ki enkyete nan jan bagay yo ap avanse la. Alò, zafè depòtasyon an, sa mwen rele misyon enposib lan, se yon bagay ki reyèl, E lè mwen di misyon enposib la, m toujou vle soulinye, li pa enposib paske administrasyon an p ap gade moun ki fè sa yo dwe, yo pa dwe fè petèt pou mete deyò, men m konnen administrasyon sa a li menm l ap fè tout sa l kapab pou l mete moun ki pa gen dokiman deyò bò isit. Men otomatikman ou rive nan faz kote ke y ap lite kont moun ki gen dokiman deja nan peyi an, Epi yap trene yo la jistis. Kounyea la men jodia gon gwo viktwa ke administrasyon Trump lan li pote la sou zafè tps pou Venezuela ke yo te eseye tèmine men yo pran yon baf nan nan premye nivo nan tribunal ya ale an apèl yo te pèdi Men kounyea la a men la kou siprèm jodyen la a anonse ke yap retounen yap ranvèse sa premye jij lan te di an epi pou yo pèmèt administrasyon Trump lan avanse avèk ajenda li kont peyi Venezuela. Alò li trè enpòtan sa nou pral pale la a paske gen bagay ki di ladan li ke si yon moun ou pa konnen sa kap fèt lan, wap panike seryezman. Men li pa ta merite pou ou menm ki konnen deja, ki konn sa kap pase, nou swiv emisyon sa ase pou nou konnen ki jan, ki kote Ayiti kanpe. Men li bon tou pou nou gade sak pase ak vwazen an, lè nou konprann sak pase a vwazen an, li pèmèt nou mete bab nou a la tranp, jan nou konn di an Ayiti. Donk, nou pral fon emisyon jodi a sou zafè tps, map mande ou, tanpri rele moun ki nan tps, rele moun ki aplike ki poko nan tps, pou konnen ki sak pral pase ak koze tps lan, jodi an deja nou 20, 19, m ta ka di, mai, e nou rete jen, jiyè epi 3 out, apati de 3 out bagay la pral reyèl fò nou konnen ki kote nou pral jwenn yon sekou avan 3 out lan ke administrasyon an dwe pwononse l. Menm lè w tande lajistis ap travay pa bò isit, nou fè jistis la e sistèm sa a konfyans. Sepandan, gen derapaj ki fèt tou, gen de fwa se se akoz jij la panse yon fason oubyen yon lòt, m ta ka di w nan tandans politik li, ki fè ke yo enkline vè yon gwoup oubyen yon lòt. Donk li trè enpòtan, bagay yo se pa pou di w yon lwa ki annik ekri konsa, depi gen entèpretasyon nan kèlke lwa, donk li sitou favorab a moun ki sanse ap fè, ki gen plis moun andedan. Alò, nou pral gade kesyon tps la byen pou n konprann ki sa k pase ak Venezuela. 350 mil moun maten an, kòm nou pral wè yon atik la e ke m pote pou ou, 350 mil moun leve maten an ak tps nan men yo, men aswè a yo pral kouche san tps lan Kisa sa vle di pou anpil nan nou? Mezanmi se bagay serye nou pral pale la, m ta swete map baw chans menm pou w ale monte nan live lan e rele yon moun ou di mwens desann rele yon moun pou w fè pou w konekte l paske lè se rakonte wap rakonte yon moun li mal tande e mal tande fè kont epi ou menm tou pandan ou monte map mande ou va like ou va non sèlman pataje men ou va wè si ou ta ou menm ki poko janm abòne avèk nou abòne avèk chanèl la sonje byen cho sa vin jwenn ou gras a biwo Grace and Mercy Immigration Services, nou chita nan Miami, n ap ede nan kesyon zafè imigrasyon. Lè nou di dabò ede avan, paske sa n ap fè a, m pa panse ke gen yon moun ki te ka peye m ase, gen yon moun ki te ka peye Misye Dwa ase, pou nou kapab vini nan live sa a, e vini mande w pou w sipòte nou, Lè nou mande w sipòt, sipò a, se pa paske se ou menm ki pral sipòte nou vrèman, men se paske nou gentan sipòte w, nou bezwen al sipòte lòt moun e nou mande w lòt ou menm wè si w te kapab fè zanmi w monte avè w pou n konprann sa k ap pase an paske bagay yo yo vrèman enteresan. Si w pa konnen ni, ou kapab mal tonbe. Alò sonje byen nou di w nou chita nan Miami nou bay sèvis imigrasyon a kèlkeswa kote w ye an e nan kèlkeswa eta a ou kapab rele 786 464 0370 e nou toujou fyè pou nou di nou se yon biwo de sèvis lèse m di nou ki ki pa menm bezwen fè reklam se moun ki fè reklam pou nou e m nan sans sa a m p ap di nou ke. Men kisa nou fè, m ba w tout ti detay yo, men lè w mande yon lòt moun ki pran sèvis nan men nou, ebyen se sa ki fè yo rekòmande anpil moun Grace and Mercy, ou te mèt te nan Kalifòni, ou te mèt te nan eta Washington, pi wo toujou, ou te mèt te nan zòn nan zòn Nòdis lan, w ale nan Massachusetts, New York, ou tounen nan Midwest lan, ale nan Ohio, tout kote, tout kote mezanmi, ou kapab rele nou, avantaj ou genyen se ke ou pa bezwen fè yon pakèt depans, sa se nimewo 1, poukisa, paske sèvis nou ba ou an li pa chè, answit sa ou kapab reyalize tou, lè ou rele nou, gen depans ou pa fè, pa egzanp ou pa oblije kite travay ou yon jou pou ou ale vin chita nan biwo. Poukisa ou pa bezwen vin chita gade nou nan biwo apa w wè nou nan televizyon tout tan? Ilèvre ke gen dèfwa ou ta renmen fè yon chita avèk moun ki pral biwo ki pral travay pou ou an, men lese m di w teknoloji an fè l fasil pou ou. Menm jan nou rete la nou achte nan men Lachin, nou achte tout kote. Epi pwodui nou vin jwenn nou lakay nou. Nou menm Ayisyen tou, nou chanje fason nou fè biznis, sitou sèvis imigrasyon an ki sanse li son bagay ki senp li ye, defwa li konplike pou kèk moun. Men se lè ou pa swiv enstriksyon ke nou ba ou. Alò, nenpòt sa ou gen bezwen fè, sitou si ou se moun ki rantre la, ou gen bezwen fè ajisteman de stati, ou gen bezwen fè tps tou, Se avè w n ap pale. Ankò yn fwa mwen di nou piga nou bliye telefòn sa a se 7 86 464 03 70 kèlkeswa kote w ye ozetazini n ap reponn prezan pou ou. Alò nou pral pale jan m te di w lan nou prale nan kesyon tps lan Kisal fè moun kounya la, ki pwoblèm ki genyen, paske men administrasyon Trump lan li kanpe sou bit li toujou malgre 2 tribinal ap pale li yo pa ale nan premye tribinal pou pote ka pou elimine tps pou Venezuela, ebyen jij lan di non li pap fè li, ya ale an apèl menm an apèl yo di non, m konnen gen anpil moun kap di a, e m te di w sa wi, m te di nou ke ret tann yo rive nan lakou siprèm, ok yo rive nan lakou siprèm, men lakou siprèm di retounen ankò nan premye kòt lan paske yo pa dakò avèk Pozisyon premye tribinal lan e pou yo blo annik bloke Prezidan Trump konsa. E Lakou Siprèm, nou di se mèt kesyon an, donk gen lòt bagay ki pral devlope toujou, n ap swiv li de prè, men sepandan, se deja e yon gwo panik pou Venezyelyen yo k ap viv isit la ki avèk tps 2023 a, Ebyen nou pral fè, nou pral di w egzakteman sa k pase a, aprè sa n a rive nan ka Ayiti an, paske Ayiti li menm se li k konsène nou, se li k konsène nou plis, men pou n konprann dosye ayisyen yo, fò nou gade dosye venezuelyen yo ki sanse nan prèske menm sitiyasyon, men avèk yon diferans ki ki tèlman fè sans pou administrasyon sa a, ebyen ou kapab di ke Li gen dwa panche yon bò oubyen yon lòt, paske bagay yo pa wè l menm jan. Prezidan Trump avèk avèk sekretè Homeland Security an, ebyen yo yo sanse se tankou m ta gad ou y ap mache men nan men la a, w a di m gad ou s on viktwa, men yon viktwa, èske s on viktwa avèk glwa vrèman? Kote glwa la ye? Kisa pou yo jwenn ladan l pou yo revoke tps pou Venezuelyen sa yo? Anviwon, kòm nou di w, 350 mil moun ki sanse te elijib ki aplike pou tps lan an 2023 avan Prezidan Biden ale an, li te sanse bay moun sa yo. Nou pral gade an detay, m ta kapab di w kisa yo di nan kesyon sa a, men E nou plis konsène nou sou zafè Ayiti a avan nou rive sou li, pou pa konnen se pawòl pa mwen, men wap jwenn li nan yon pakèt jounal ki di w la kou siprèm bay prezidan Donald Trump mwayen pou mete fen ak tps pou 350 mil Venezuelyen. Pou ti koze yo, yo di w Lakou Siprèm se jodi an sa fèt, ebyen li bay administrasyon Trump la yon viktwa, se egzakteman sa n sot di an la, pou li mete a risk moun sa yo ki te gen tps, oudiwens ki aplike pou tps an 2023, Venezyelyen sa yo ki sanse kounye a la, pandan m ap pale avè w la, avèk. avèk dokiman sa a ki soti, desizyon sa a ke lakou siprèm met deyò an, li sanse mete moun sa yo ilegal kounye la. E m pral di w ki tout danje k gen ladan li, epi ki kote nou menm Ayisyen pou nou, ki pozisyon pou nou pran, paske li trè enpòtan pandan ke n ap avanse, pou n pa avanse je fèmen. Ok, desizyon an sanse pèmèt ke sa k te fèt avan an, m te di w l deja, yo retounen sou li. Desizyon k te pran nan premye tribinal lan ki te di, ebyen, nou pap ka, n ap bloke w, ou pap kapab fè sa, ebyen yo, se tankou m ta gade w la, lakou siprèm di, men non, ou pa ka annik bloke l konsa, li gendwa gen lòt rezon. E toutalè m pral ba w rezon yo, paske rezon yo la, Yo di gen kèk ti detay ki bay nan jounal yo, men se pa tout bagay yo ki di. Men nou pral gade li pou nou wè kòman li sanble ak sitiyasyon Ayiti an, èske gon resanblans ou pa? E si l gen resanblans m pa kache di w bagay yo bagay yo grav. Bagay yo grav e men nou pral rete chita la pou n gade l ansanm. Administrasyon Trump lan, jan yo di w sa ke yo kòmanse san yo pa t fè yon analiz jan yo ta dwe fè l pou yo gade sitiyasyon ekonomik o Venezuela, sante o pwendvi sanitè, kòman moun yo ap fonksyone, kondisyon peyi an, donk ki ap ki fin degrade anba rejim rejim diktatè sa a, ebyen yo di w konsa ke san yo pa pran, yo pa menm gade sa menm. Ebyen Sekretè Homeland Security an, Kristi Noem avèk Prezidan Trump yo deside pou yo mete fen nan pwogram sa a. E tipi desizyon sa a, yo di w li prale Li pral afekte anviwon 350 mil moun. Mezanmi, se pa jwèt li ye. Moun sa yo, anpil ladan yo la, m pa kache di w, m konnen gen moun ki pral pran lari. Dayè, nan menm semèn sa a, w ap tande kòman gen yon seri de manb Kongrè ki nan pati Repibliken an ki sanse omwen 3 ladan yo ki la a nan Florid ki kanpe yo mande pou y al wè avèk avèk Sekretè a yo te pran sant sa a pral vini paske bagay yo pa lafimen pa leve san dife pa bò isit piske yo pran sant li ta pral vini yo pral rankontre avèk Christie pou konnen kijan yo kapab rekonsidere desizyon yo pran nan ka pa ka, sa vle di pou yo pa annik pou yo pa annik pran yon desizyon global kon sa pou di y ap fèmen l pou 350 mil Venezyelyen sa yo. Alò, manm kongrè sa yo, yo gen randevou a toujou, yo sipoze wè avèk avèk Christie pou pale de sa, m pa konnen ki sa k pral rive. Men, pou kounye a la nou ka di Prezidan Trump gen men l anlè nan nan bagay sa la misye gen plis bagay nan men li li gen plis kat nan men li poul kapab jwe jwèt ke lap li vle jwe an la avèk moun sa yo ki sanse yo gen kont moun yo gen kont bwa dèyè bannann yo wi a m pa kache di w si sa pase ou wè yo ta kòmanse ap mete moun sa yo rann moun sa yo ilegal pou yo ta depòte yo M pa konn kòman li ta pral vrèman chifonnen pati repibliken an paske gen anpil repibliken ki konsène de koze sa a. Ok, alò gen moun ki fè deklarasyon, pa egzanp ou jwenn moun sa a ki rele Melnick Aaron ki di konsa ke ebyen jodi a aksyon sa a se youn nan aksyon ki sanse mete mete 350 mil moun ilegal yon sèl kou nan istwa peyi Lèzetazini. Donk, moun sa yo leve maten an avèk stati legal epi men yo pral kouche aswè a avèk stati ilegal an kèlke sòt. Alò, m pa kache di w, yo panike, e yo di w moun sa yo ki te gen tps pou Venezuelyen sa yo, yo vin trè vilnerab pou yo ta depòte yo. Poukisa yn fwa stati yo fini, kounyè la, se pa ke yo pral annik, depi stati an fini la yo pral annik mache ranmase yo, mete yo nan avyon. Ahh li pa, se pa konsa l ap ye. Li trè enpòtan pou n konprann se pa konsa l ap ye, li pa t janm te konsa e l p ap konsa. Sepandan. E nou menm Ayisyen? E nou menm Ayisyen ki gen stati sa, se de sa nou pral pale paske se li k plis konsène nou. Mezanmi, tande ak wè se de. Lè w pa konnen, tout sa w pa konnen ou li fè kont. Lè gen bagay lè w pa konnen ni, gen anpil moun ki pale lèd de li. Gen moun ki pa konn sa pou yo di, yo sanse mete kreye yon pakèt panik. Nan menm moman administrasyon Trump lan fin monte, li mande pou revoke pou revoke tps pou Venezuela. Se pe de tan apre, wap jwenn Yo mande pou yo diminye tan ke Ayisyen genyen pou tps la. De bagay diferan ki nan de kontèks diferan, paske e konsa yo wè l, yo gade peyi Venezuela kounye a la ki gon prezidan ladan l, Kisa administrasyon Trump lan gen kont peyi Venezuela, an nou deal avèk Venezuela pandan ke nou nap eseye konprann ka Ayiti a pi byen. Venezuela li menm li sanse se yon peyi ki yon peyi rebèl nou ta ka di e pou peyi pou prezidan Trump daprè prezidan Trump si ou byen avèl li mande w yon bagay ou fè li depi w mache tèt anba devan li li sanse ka ba w yon pas. Men si w ap kenbe tèt, m pa kache di w, ou nan cho. Premye pwoblèm li gen avèk Venezyela se ke administrasyon Biden nan, li te pran yon desizyon, ebyen tout sa administrasyon Biden nan te pran, te fè, li menm wòl li se wè si l ta chanje l. Kèlkeswa sa l kapab fè pou li minimize sa prezidan Biden te fè, l ap fè l. Kèlkeswa mwayen li jwenn pou montre w desizyon ke Prezidan Biden te pran se li k met peyi a nan pwoblèm, li rele yo se li ki fè enmi anvayi peyi an tou sa, l ap fè l ok, sa se konsa l panse. Donk se premye pwoblèm li genyen. Dezyèm pwoblèm li genyen kounye la se ke li gen yon prezidan lòtbò an kote ke Misye ta renmen pou prezidan an neg di l konsa monchè vini e depi se Venezuelen ou ta renmen voye ale lakay yo mwen prè pou m resevwa yo degaje w nap tann yo sa son gwo politik li ye paske pa bliye mwen toujou di nou avan w tande gen depòtasyon ki fèt peyi yo pral depòte moun yo ladann nan li gen gwo travay pou l fè tou li gen pou l aksepte moun sa yo. Alò, se youn nan premye pwoblèm ki genyen avèk administrasyon sa a, se moun ki pa t, moun ki pa t vle aksepte, peyi ki pa vle aksepte resòtisan yo, e ke yo menm yo pa vle bò isit. Donk, li vin koz ke administrasyon Trump lan vin sanse dozado avèk administrasyon pa l lan lòt bò an, paske yo pa vle ouvè pòt bay Prezidan Trump fè sa l ta renmen fè. fè avèk Venezuelyen ki bò isi yo. Sitou li pale w de sa ki nan gang, m pa konnen yo, e se moun ki konnen ka di w, men m pa konnen afè si yo nan gang vrèman, men sepandan nou tande istwa kòman li depòte kèk ladan yo deja, men le fèt ke Venezuela pa vle pran yo, li voye yo a Le Salvador ki aksepte pou l pran moun sa yo kòm kriminèl. Donk ou gen 2 peyi sa yo ki sanse nan yon duèl e ki pat janm te gen relasyon vrèman entim kòm 2 peyi. Alò li vin pi mal. Bon, vin pi mal la, lè yon bagay Prezidan Trump pa renmen ou mèt konnen l pral reyaji. Lefèt ke administrasyon sa gen gen ti bif sa kont administrasyon lòt bò a o Venezuela, ebyen yo vin kounye la deside pou yo cancel, elimine sa Prezidan Biden te fè a pli rapidman ke posib. Yo te ka di y ap diminye tan ke moun sa yo te genyen an, men yo di w konsa ke administrasyon Biden nan te abize pouvwa l genyen pou l te bay zafè tps la. Daprè yo menm, Venezuela pa t merite tps, alò quote unquote pa t merite paske peyi an l ap fonksyone, li pa gen pa gen twò gwo pwoblèm ladan l. E se youn nan bagay ke mwen di w, lè w tande Ayiti, si yo ta vin fè eleksyon Siw wè yo ta kòmanse avyon kòmanse vole ankò m te pale w de tou sa yo deja veye paske se youn nan mwayen administrasyon sa kapab sèvi pou di ebyen tout bagay kòrèk. Nan ka pa Venezuela m pa konn ki jan ki mòd rapò sa kote ou genyen ta dwe gen moun sou tèren o Venezuela ki pou fè rapò voye bay administrasyon isit pou di men kisa kap pase. Men kisa kap pase lòt bò an avèk administrasyon ki lòt bò an, ki danje k genyen oubyen eske tout bagay yo tounen nan lòd? Non, yo pa ret tann rapò sa a menm, yo deside pou di konsa ke non, tout bagay ok, se pou moun yo tounen lakay yo, yo pa bezwen mele avèk Venezuela. Venezuela, Lè w gen Kiba, Venezyela, ou konnen santiman Etazini kòm peyi kapitalis fas a peyi sa yo. Sa vin fè sitiyasyon an jan l ye an la. An nou vire sou ka Ayiti cheri. Ok, m pa konn si w ka di l Ayiti cheri ankò, men toutmenm an n vire sou ka Ayiti pou nou konnen ki sa l ye. Pou Ayiti, nan moman m ap pale w lan la, se pa yon bagay ki evidan ke yon peyi konsa pou yo ta di tout bagay ap mache ladan l malgre w gen 9 moun, m pa konnen 9 prezidan? M pa konnen kòman nou ta rele yo non. Men ou gen 9 moun nan tèt peyi a. Pandan se tan, gang yo, ok, administrasyon sa a menm dekrete 2 nan gang an Ayiti yo kòm teworis, Sa vle di bagay yo pa bon nan men Ayiti. Pa bon nan men Ayiti an, se pa pou di w gang yo genyen ki ap viv odeyò peyi an, tankou m ta ka di w ki Ozetazini la a, Etazini bezwen debarase l de yo, men se gang andedan peyi a menm, lè w retounen, ki kapab rann lavi w mizerab. Gen yon jès ki ap fèt la, tanzantan, Ke mwen apresye pou anpil Ayisyen men mwen kesyone anpil. M pale nou resamman mwen di nou tout moun ki te gen randevou nan anbasad amerikèn, depi w son moun ki te gen randevou 2023, petèt 2022 tou, 2024, e yo te elimine yo, yo te di w, yo te pospòn yo, yo te di ou kapab y ap refè bay moun sa yo randevou ankò, pran lèt sa a ale nan anbasad amerikèn, gen anpil chans pou yo rekonsidere oudimwens fè yon konsiderasyon spesyal nan ka kote ke moun yo t ap tann deja pou rezidans yo. Eske yo pa toujou fèmen pou viza touris? Wi, mwen menm avè w nou konn sa. Men, kanta pou rezidans lan, li toujou ap fonksyone nan sans sa. E resamman la, gen anpil ka nan biwo Grace and Mercy, e mwen etone pou m wè moun yo se anvayi anbasad la tanzantan l rele kèlke grenn ladan yo. E lèse mwen soulinye pou ou, ou menm ki ap ret tann nan anbasad amerikèn, E pigaw panse ke nou menm nan Grace and Mercy gon bagay nou fè spesyal ki pou fè yo rele moun yo rele an Ayiti yo. Paske m konnen nou se moun talè la nap di m konsa ke men mèt Body gen anpil moun ki ale nan anbasad la sanble se nou menm ki fèl. Non, nou pa fè anyen pou yo rele pèsòn. Moun yo petèt fè pou tèt pa yo, kote ke mwen di moun ki te gen randevou avan, fè yon jan ale nan anbasad la avèk ansyèn lèt sa yo, ou kapab jwenn konsiderasyon spesyal. Gen lòt moun, a, nòmalman pa òd de priyorite jan anbasad la mete l, ke yo rele tanzantan Men sepandan li pa anpil. Tanzantan m toujou vin avèk lis lan pou ou, petèt m pa ka pwomèt ou nan semèn nan, men byento m ap fè yon jan pou mwen vin avèk lis konbyen moun yo rele nan kategori yo. Sepandan, lè mwen wè bagay sa yo ap pase, m santi li antre nan kad yon politik a, kote ke yo ta vle bay yon gen yon kalm, gen yon aktivite ki nòmal, men sepandan se anba anba y ap fè li, petèt si l rive fèt, zanmi m konnen kondisyon tps nou p ap bon ditou. Paske depi w ta tande gen vòl ki repran sou Ayiti, depi w ta tande anbasad la rele plis moun, depi w tande gen moun ki kòmanse ap vake a okipasyon yo, zanmi kwè m si w vle, administrasyon sa a gen pou l vin avèk yon de lèt kèlkonk Pou di w konsa ke bagay yo prèske tounen nan nòmal, sof gen kèlke gang ki anba ki sou kontwòl leta, yon fason kèlkonk pou di w ke ti pyès sa yo pap kenbe l ankò. Se la a kounya la mwen mwen gen pwoblèm avèk administrasyon sa a jan ke petèt politik y ap mennen an m ta swete se pa sa l ye. Annatandan. M vle raple w ke fas a sa k ap pase la, nou menm nou gen pozisyon pou nou pran, nou gen pou n fè lekti de sitiyasyon an. Nan sa m eksplike w la se youn, men lòt sitiyasyon tou ke n pa dwe inyore, se ke administrasyon an li menm, administrasyon Trump lan, te jije bon pou l pa t mande pou l pa t mande pou mete fen ak tps lan, ou di mwens pou yo pat pouse yon ide konsa. Sa yo te fè de preferans yo di, sanble te gon abi de pouvwa la, paske si Biden te konprann byen, si l te fon bon lekti de sitiyasyon an Ayiti, olye l te bay li pou 1 an edmi, li ta bay li pou 1 an. Bon, yo deside, yo diminye l pou 1 an ki ta dwe fini 3 out olye pou l 2 fevriye ke l ta dwe fini an. Donk se la nou kanpe avèk sitiyasyon sa a. Sepandan, pandan l ap dewoule konsa a la a, n ap gade ki pozisyon nou, ki chans nou genyen. M te di nou deja ke administrasyon sa a si gon bagay nou kapab siyen dèyè l pou nou di nou kwè ladan l, sa y ap kanpe dèyè l san pou san, se bagay k ap pote lajan pou yo. Pandan ke administrasyon an, pa egzanp, jodi an tou yo di w gen yon vòl ki fèt avèk 64 moun, m pa sonje chif la byen, 64 moun volontèman ki kite peyi Lèzetazini, se pa Ayisyen yo ye, e ki kite, e pi moun sa yo benefisye de pwogram depa volontè lan ki sanse pèmèt yo jwenn 1000 dola epi gon 100 dola e bonus yo ede yo epi nòmalman vòl la te gratis ti cheri ebyen yo fon pwopagann avèk sa wap tande yo anpil moun pale de sa tou men sepandan se nan menm kad zafè misyon enposib lan Ase voye moun yo ale a se pou bagay ki fasil jiskaprezan ou te mèt wè tout sa yo ap fèt la a nòmalman l te pwomèt pou kanpe tps te pwomèt pou depòte moun y ap fè tout sa yo kapab dizon administrasyon sa a pou yo kapab montre moun ki te mete yo sou pouvwa a yo oubyen moun sa yo ki te sipòte yo pou di konsa vwala m te pwomèt nou sa men m delivre. E sanble l pli fasil nan imigrasyon ke ekonomi, paske yo wè, nou wè kòman ekonomi an ap mache, ekonomi an kòmanse boude, gen moun ki kòmanse seryezman rekonsidere jan yo te wè administrasyon sa a, jan yo t panse ke l t ap vini avèk solisyon, men yo wè gen anpil pwoblèm ki sanse kouvri tèt administrasyon sa a. Donk. Men kanta pou imigrasyon an menm, se ladan l yo ka skore tanzantan, e nan sans sa a, si yo kenbe w, yo gen yon seri de bagay yo pa ba ou, petèt ou kapab dekouraje pou w ale. Tout sa yo se, lèse m di w, Wade Mdado se yon ekip ki ap avanse, k ap fè gòl. Men se pa konsa l ye vrèman. Se sa l parèt. Ou menm mwen di w deja, w ap tande, w ap tande kesyon Venezyela a, m swete ke ou menm ki gen tipiyès, ou menm ki Ayisyen, ki gen fanmi w ki gen tipiyès, piga nou pran panik ki pral soti nan televizyon ak radyo la a. Gen televizyon ak radyo ki pral voye monte seryezman nan kesyon Venezuela a. Epi pou yo gentan di w Ayiti next. Piga nou pran l konsa? Piga yon moun dekouraje paske si w konnen tout bon vre lè w retounen an Ayiti ou kapab pèdi lavi w se pou malè w si w retounen. Se pou malè w si w lage, si w lage bay legen a manèv ki ap fèt yo. Kontinye ap fonksyone nòmalman, ale nan travay nou, dayè nou mèt bon m, nou mèt bon mwen ankò, misyon enposib, paske kote Letènèl plase w la a, ou pa konn, ou pa, ou menm, ou pa menm konn ki jan w al fè tonbe la a menm. Gen favè ke w jwenn, ou pa menm konn ki jan l fè, li fè fèt. Alò, tanpri, Map mande nou, nou menm ki gen ti kè nou anlè konsa tankou gon moun ki pale avèm dènyèman ki dim a Mèt Bo lèm tande ou se ou ki bonm yon soulajman paske gen de bagay ou di ki fè ke ou bay moun kouraj. M pa baw kouraj paske mwen vle baw pawòl dodo meya, m baw kouraj paske mwen fè lekti de sitiyasyon an, m konprann kijan l ye. Gen moun ki konprann li tou, men ki chwazi pou l pa ede w konprann li jan w ta dwe konprann li an. Mwen menm m ap pèdi tan avè w, mwen di w, degaje w, pa egzanp nou gen moun yo bay ti pyès la jis pou an me an la, l ap genyen l pou me, nan fen me an, jen, jiyè, mwens ke 3 mwa, administrasyon an gen tan pran kòb la nan men yo, li voye ti pyès la vini. Èske w tande byen sa m ap di w la? Gen lòt moun ki peye pou tps yo deja, etandone ke lajan sa a se sou administrasyon Biden li te rantre, li gen dwa pa twò enterese yo paske lajan sa a li sanse te rantre nan kès imigrasyon nan ane presedant lan. Donk kounye a n ap pale nan lòt afè, yon bagay tou nèf. Lè w tande ou fèk voye aplikasyon w kounye la, lèse m di w, E ou mèt pranl nan menm. Paske mwen menm se verite a map ba ou. Gen anpil moun yo akselere pwosès la pou yo, m pa konn poukisa. La ankò map di nou, li pa gen anyen pou l wè avèk biwo Grace and Mercy. Lèse m di nou ankò, lè w tande rezidans ou ap mache vit, men it so happens ke ou te fè l lakay nan biwo Grace and Mercy. Men, nou pa gen anyen pou nou fè, pou nou di w konsa ke le fèt ke nou te sèvi avèk tèl resèt, men sa k fè manje a kuit rapid konsa. Alò, trè enpòtan, trè trè trè enpòtan. Euh, mwen gen yon ti, mwen gen yon ti bwi la lejèman, m swete ke, tanpri fè m, pran yon ti tan, Men, sa m vle fè w konprann se ke bri a ka ap toumante m men nou pa p rete twòp anyway. Piga w panike paske pa gen anyen k pral fèt vrèman kont sa ki ap fèt la la. Ou gen pou tout bagay gen pou vin tounen nan nòmal. Jis ret tann. Ret tann sa k pral fèt lan paske Avan 3 out tout bagay yo ta sipoze vini nan nòmal alright bon gen yon son la m tap tande fire fire donk li sanse soti kont pa li m byen kontan wi alò avan 3 out nap jwenn nap jwenn Administrasyon sa a soti avèk yon desizyon an tèm de ki sa yo pral fè avèk Ayiti. Kèlkeswa sa k soti an mezanmi, mwen di nou, si l soti, yo ta di se yon kesyon de ale tps fini, nou nan batay. Men moun ki pral genyen nan batay la, se moun ki gen aplikasyon andedan. La a, gen moun ki sanse peche kont sa, paske gen nan nou ki di ke pa gen anpil tan ki rete, nou pa pral fè aplikasyon pou tps lan. E se la m pa dakò avè w, si w elijib pou tps, degaje w fè aplikasyon l, li te mèt jodi an m ap pale avè w lan, li pa two ta, al fè aplikasyon pou tps ou nòmalman. Gen moun ki di tou ke yo gen yon kat travay yo t ap fonksyone, yo p ap fè aplikasyon pou kat travay anba tps la. Men yon lòt erè ankò ke nou komèt. Si nou ta rive nan stad pou n ap goumen nan tribinal, Sa ki pou ede w se si w fè ou fè pati de gwoup moun sa yo ke y ap defann nan. Pa egzanp, si w te fè aplikasyon pou tps yo, ou te fè aplikasyon pou kat travay, menm si yo voye l ba ou pou mwa oubyen pou de mwa, si gen yon renouvèlman otomatik, si gen yon ekstansyon de preferans otomatik, ebyen w ap benefisye Men si ou pat gen aplikasyon andedan, ou pap ka fè anyen. Lòt sa map mande w tou, ou menm ki elijib pou fè ajisteman de stati, bagay sa li pran li anfèt li domine m anpil pou mwen wè kòman gen ayisyen ki ki enkredil nan sans sa, Yo pale, yo met la, yo pale, met la, yo pale, met la, lè pou yo fè aksyon yo dwe fè a, yo pa fè l. Si w gon fanmi w, m on lòt dosye ankò, si w gon fanmi w k ap fè yon aplikasyon pou ou, mete yon aplikasyon andedan pou ou, li bon pou gen yon aplikasyon andedan. Paske gen moun ki regrèt jodi a pou Depi tan yo sitizen, si yo te fè aplikasyon pou frè yo a, pou sè yo a k ap viv la a Ozetazini, ki toujou mentni yon stati legal, jodi an, moun sa yo ta pral fè ajisteman de stati. Men akoz de moun ki ap pale koze kredi, ki di, wi bagay sa a pran twòp tan, m pa gen dwa al fè li, ebyen gen moun yo ki neglije. E kanta pou frè ak sè yo menm, mwen gen yon ti bagay spesyal m toujou di nou, fè atansyon paske kategori F4 sa, se youn nan kategori ke moun administrasyon, se pa sèlman administrasyon sa, anpil moun menm nan andedan kongrè toujou ap fon koudèy sou li pou di yo ta vle elimine l. Afè pawòl sa yo rele chain migration. Afè ou antre la, ou mennen manman w, ou mennen papa w, ou mennen pitit, ou mennen madanm, mari. Yo jis pa renmen n. Gen anpil moun ki pa renmen n. Donk nou pa konn kote sa prale. Men si ou gen tan aplike pou frè w la, ou gen tan aplike pou sè w la, ou gen tan aplike pou pitit ou an ki marye, ebyen li fò difisil pou tande y ap remèt ou lajan sa a paske yo pral kanpe kategori sa yo. Alò tanpri wè si w te kapab fè sa w sa w konnen pandan w tande tout diskisyon sa yo, gen nan nou ki kite opòtinite ke nou genyen pou nou fè ajisteman an pase, epi se apre n ap di si nou te konnen. Sonje byen mwen di nou, ke se nou menm kap deside pou tèt nou. Men Letènèl pat bay pyès moun papye tè sa a. Nap chèche papye latè nou paka jwenn. Nou fè fo papye paske nou se yon pakèt squatter nou ye. Nou monte sou tè yo apre sa nou fè papye. An Ayiti nap tande leta ou di mwens gen kèk Ayisyen ki annik al monte sou tè a. Bagay sa li nan san, li nan san tout moun. Lèm di e pa Ayisyen sèlman non. Li nan san yo paske Lè nou te tonbe sou tè a la, kiyès ki te gen papye tè? Ki moun ki te gen papye tè? Pa t gen. Donk, se tanzantan, moun sa a di sa a se pou li, sa a li kiltive li, sa a li te pran tout. Men lòt la pa t gen zafè k gade yo. Yo vin pran esklav vin ede yo vin kiltive menm. Epi finalman, lòm pran pran latè, li separe l jan l vle. Gen moun li pa bay anyen menm. Epi se konsa w tande moun gen tit de pwopriyete. Men, vrè pwopriyetè latè menm, se Letènèl dezame. Alò, pandan m ap di sa, ou ka di ke mwen p ap fè yon pa, mwen nan men Letènèl. Mwen p ap fè yon pa, mwen nan men Letènèl. Paske, defwa, si m pa fè deklarasyon sa yo, m pa kwè vreman n ap ni gen fòs, m pa kwè lesyèl tande nou, lèzanj tande nou, Ebyen pou yo pran nòt pou yo ede nou batay paske batay sa gen dèfwa nou panse nou ka fèl poukont nou non nou gen bezwen yon fòs avèk nou paske lèzòm mechan lèzòm mechan paske ou pa ka dim pou gen moun ki ap soufri tout bon vre ki pa ka retounen lakay yo ou vle bloke yo pou yo pa gen mwayen pou yo fè azil mande azil. Mande pou yo soti sou mòso nan tè Bondye te mete la nan tèl zòn, epi pou l al nan yon lòt zòn ke Letènèl mete ankò. Alò, bagay sa a, lè n panse avè l, n ap mande, ki kote nou prale antanke imen? M pa di antanke yon pèp, amwen ke n ta di pèp de Dye menm, ki kote nou prale kote ke lèzòm vle monopolize yon gwoup moun, kenbe tout bagay pou yo, epi lòt menm se toupizi yap toupizi yo. Pa gen lajan ki ase. Men ou menm ki pran pozisyon w, ou menm ki konnen ki kote, nan ki wout Letènèl pase avè w pou w rive la a, ou gen dwa kanpe sou sa ou di, mwen pap fè yon pa, onon de Letènèl, mwen pap fè yon pa. epi ajoute tou misyon enposib. Alò tanpri ou menm ki gen bezwen nou, sèvis nou, pa sèvis gratis ke anpil moun panse, malerezman mwen pa pa gon biwo ki sibvansyone pa leta, se nou ki peye tout kalite lajan ou tande, tout kalite lajan, yo chaje ou tout kalite lajan dèfwa, dèfwa map mande menm. Eske si nou tap fè ajisteman menm jan avèk moun pwopriyetè bilding, menm jan avèk leta, pa egzanp map gade sa gen 2 zan de sla mwen ale nan vil kote map biwo Gresèl Mèsi ap opere an, mwen wè yo mete yon lòt gwo lajan anyèlman pou nou dwe peye. Lè m mande kilè sa la, yo di o wi nou vin avèl. Donk kisa w ka fè, w pa ka fè anyen. Men sepandan, Moun ki bezwen sèvis yo, yo pa ba yo chans pou yo pran sèvis ke yo bezwen an, alò se sa a ki di a. Men ou menm, pran pozisyon ou tanpri, rele nou, m toujou di ou, biwo a la pou ou, rele nou nan 786 464 03 70 ou menm ki gen bezwen sèvis nou nou la pou ou ou menm fè yon jan pou ou pou pa pou ou pa viv nan depresyon paske si wap gade sa kap fèt lan la ebyen se depresyon se ale se fè yon seri de maladi e m pa kwè M pa kwè w te, ou te vin la pou sa. Bondye pa t voye w la pou sa. Bondye pa t voye w pou w te vin pran maladi Ozetazini paske Etazini se pou li tou. Kèlkeswa moun k ap voye ponpe an la, pa okipe yo. Yo pa, pa gen yon moun ki gen peyi, pa gen yon moun ki gen latè pou yo, se Letènèl ki mèt li. Ou menm tou pandan w nan peyi an la, menm si w te de tout koze sa a, m pale nou resamman la mwen di, moun ki gen moun e fanmi w bò isit la ki sanse gen tan maladi pran yo. Maladi yo, yo nan laj 50 an, apati de 50 an jiska 80 zan, menm yo pa ka jwenn asirans, nou kapab ba w asirans vi. Rele biwo a pou nou kapab ede w nan sa. Wap jwenn asirans vi, ou menm ki gen bezwen asirans nòmal, se pa malad ou malad, pandan w jèn, wè si nou te kapab ede w pou kapab aranje koze w, ranje koze w byen, paske lèse m di w, li gen dwa difisil pou ou, lè w rive nan yon laj, lè w vin twò gwo, lè w vin gen twòp maladi, asirans yo pa vle, yo pa vle pran w ankò. Alò pwofite pandan ke w ka jwenn li. Rele nou nan 786 464 03 70. An fò m pa bliye tou ou menm kèlkeswa pwoblèm taks ou genyen, se pa sèlman taks non, nan zafè kontabilite, rele Alan Pierre Canel, ou gen dwa rele Mesye Pierre Canel nan 305 316 02 33. E aswè a tou poukwa pa, pandan m ap pale de aranjman finerè ou gen dwa fè tou, avèk Pax Villa, Ahh mesye Fred Saint Amand bon misye misye pa bay moun fè reklam pou li paske li menm se antèman l fè yo ki fè reklam yo ahh li la lontan l konn sa lap fè an donk fè aranjman avèk yo pou fanmi w pou tèt ou paske kounye a si w ap konte pou moun ki pou fè anyen pou ou dèfwa anyen pap fèt oubyen yo fèt mal. Rele Pax Villa nan 305 754 54 54 kèlkeswa kote w ye, kèlkeswa peyi kote w ye, si moun nan an Ayiti li mouri li kapab vin isit, li pat gen viza avan li ka bal viza poul vin isit. Donk degaje w fè sa wap fè paske gen bagay ki enpòtan nan lavi a ou dwe fè yo. Mezanmi mèsi dèske w tap swiv m pa kwè mwen gen twòp mwen di w non Men map mande w tanpri, wè si w ta wè si w ta ankouraje yon lòt ayisyen ki nan tps silvouplè wè si w ta ankouraje yon lòt ayisyen ki nan tps voye videyo sa ba yo e ou menm ki sanse pa konnen sa pou w fè a tanpri ou gen dwa rele nou si si tout fwa ou gen bezwen sèvis imigrasyon kòm mwen di w sèvis peye Rele n nan 7 86 464 03 70 Avan w ale like silvouplè m ta renmen w like videyo sa si w renmen sa n te fè a Si w renmen n aplodi Si w renmen n Ou gen dwa aplodi Pa gen moun k ap rete w Aplodi si w renmen n Kijan w aplodi se lè w like Se lè ou pa t abòne ou abòne avèk chanèl la Sa pèmèt Youtube pote l bay plis moun toujou Ok donk m ta renmen ke ou fè sa paske se konsa pou youn sipòte lòt sonje byen mezanmi se pa pawòl nou ki fini se lè a ki rive sou nou men nou deklare se pou Bondye beni w nan tout dosye imigrasyon w yo se pou Bondye ranje yon kouvè pou ou devan tout enmi w yo. Se pou Bondye pèmèt ou gen ase pou ou bay lòt moun olye ou resevwa. Sonje byen ou kapab pase tout vi ou san Kris men ou pa kapab mouri san li. Aksepte Kris pandan ou ankò vivan se pi gwo desizyon ou te ka pran nan lavi ou. Mèsi ankò dèske ou t ap swiv. Mezanmi m rete kwè ke nou gen anpil travay nou kapab fè men ou menm avè mwen si nou pa deside nou pou n avanse pa bò isit nou pap rezoud anyen tout sa mwen di w la tout enpòtan fè sa w dwe fè silvouplè ok mèsi ankò nou salye mis Edouard ki pa la avè nou ankò m konnen ou menm ou toujou pa la avè n tou wi.